Mwen prezans de Dye. Men nan louanj nan, sa mwen map chèche, map chèche pou Bondye menm manifeste, la manifestation de ses se sans la sa vle di li enpòtan pou nou pral pale, men li enpòtan pou nou konnen antre nou antanke des leaders gen bagay nou konnen e gen bagay tou nou dwe konnen e gen bagay si w konnenl tou Pardon Jimmy. Dakò ok mèsi frè jòj. Alò pou mwen kapab retounen mèsi ak ou apwòch frè jòj la pou m retounen leve men an pral gen siyifikasyon li depann de kisa w a ki pati w ye nan sèvis la Moyiz te nan konba leve men pa l la te sinonim de viktwa men tout leve men pa sinonim de viktwa Mwen pa swete kòmsi nou gen yon pèp k ap resevra yon fòmasyon inik, yon fòmasyon inifòm depi yon moun leve men pou l ta gen. Non, moun sa a ka leve men l anpil pwoblèm epa nan tout wa l leve men. Sa pral depann de nòmalman e genyen yon pou moun leve men anlè s on kri de viktwa, l konn s on kri de triyonf, li konn s on kri de remèsiman. Li depann de kisa w t ap fè, de ki pati w te ye nan sèvis la. Se an gwo m kapab di, si nou ta gen yon bagay nou ta sipoze note e leve men anlè, se sa l ta sipoze ye. Nan ki pati ye nan louwanj leve men anlè m nan? Wè moun ap fè konsa. An n fè konsa. Frè frè Edward konn gen yon wòd li di w an n fè konsa, n fè konsa, n fè konsa. Men se louwanj li ye, leve men l ye men ki sa l ye? Se louwanj li ye la. Nou priye deremanseman, balanse men w pou w di Bondye mèsi, se remèsiman l ye. Yo t sa pral depann de ki pati ou ye nan sèvis lan se li menm ki pral se sak fè lè w wè yon moun ap fè fòmasyon pou nou li di nou ekri sa men kisa leve men siyifi piga piga w kwense lespri w pou w panse ke sa l di w lan se sa l ye pa gen retire pa gen mete menm lè moun ta non li pa konsa paske moun kap fè fòmasyon pou ou a Sa ka rive l ap fè fòmasyon an nan yon kontèks byen espesifik. Si l ap fè l nan yon kontèks espesifik, l ap di w tout bagay yo nèt espesifik. Sa vle di, si l ap fè l pou adorasyon, l ap di w lè w leve men w anlè se adore w ap adore. Li pa janm di w lòt bagay ankò. Men poutan. Leve men an li depann de ki pati ou ye nan sèvis la. Pou nou patwòn. Amen. Dakò mèsi sèvitè de Dye e m kwè ke moun legliz isi an kòm son legliz de tan zan tan gen de moun kap vini ladann mezanmi nou pa ka pran kesyon ankò nou te di ke bon M pa ka fè on sware kesyon. Nou tout moun ki nan legliz isi an, mwen kwè ke frè Fricto kapab e nòmalman wè sa tou. E moun yo toujou vwale. Sa ka rive ou wè kèk ra moun ki vin legliz lan ki pa vwale, men lafò e difisil pou wè yon gwoup pase chante la pou wè tout mèdam yo pa vwale. E ou byen tout bon moun pase dirije pou ke yo pa vwale. Anpil mare ki mare tèt pou yo vwale yo di ke li son lòt plan. Eske se mare tèt pou yo di se vwale? La Bib pale de vwale. La Bib pale de vwale. Men nòmalman, eske sa tou son pwoblèm, sè Nephtalie? Eske sa son pwoblèm, sè Nephtalie? Sè Nephtalie, eske sa son pwoblèm? Eske sa se yon pwoblèm? Mare tèt la, vwale tèt la. M pa wè sa yon pwoblèm, yon moun gen dwa mare tèt li, epi tou moun nan tou gen dwa vwale. M pa wè sa gen anyen ladan l. Men sèlman. Lè wap vin nan prezans Bondye gon seri de bagay ou pa mete nan tèt ou pa egzanp moun nan pran yon gwo bone bandi wè sa moun nan mete nan tèt li poul vin legliz non li pa fè sans moun nan pran yon gwo bone li mete nan tèt li wè sam diw la aprè manan naslene avèk samye m pa raplem non kiyès nan mesye yo genlè yo te an jou fèt samyèl la. M gon bone nan tèt mwen. Mesye konn al pran kòb yo. Monica avanse nèg yo rale zam yo avèk bone avèk jakèt san Monica avanse nèg yo rale bone a nèg yo rale zam yo avèk gwo bone nan tèt mwen. Yo avèk chal yo avèk chal yo kòb la yo anndan tas nèg la Monica ap avanse nèg yo rale zam yo. Ay lè m di w gwo bone a e bone bandi an e bone bandi vre se ke Men zobobi a di li m pat di sa. Konnya l di l di gade w tap di m wi. Depi m ta pral fon bagay. Kòmsi m ta pral fon bagay li di w m pat di l sa. Ou tap fè foto ou menm ou tap fè foto e te fè. Ann avanse. Se ke gon ekip tip de mare tèt tou, tip de mouchwa, se sa yo pwoblèm. Men tankou w ap gade w ap gade sè Brinelle. Jan tèt li ye a, avèk tip de mouchwa l genyen an, li kapab kite l konsa, li kapab mare l, sa pa deranje anyen nan li. W ap gade matant sè Pauline ki gon chagrinman, matant sè Pauline gon chagrinman k ap touye l. Jan e nòmalman e ti bone l byen ranje nan tèt li la, sa pa deranje avèk anyen. Pou la gloire de Dieu. Fè Renato. Amen. Fò m entwodui mesaj nan jodi an, fò m entwodui pati mesaj nan jodi an. Mwen genyen 2 moun ankò, menm si men leve m pa pran lòt moun, mwen gen 2 moun aprè frè Renato pou nou kapab konkli sou dirije a epi aprè sa pou n avanse nan pati mesaj. Frè Renato.

Bondye beni nou Li pwoblèm paske Bondye pa inifòm alò li pa pwoblèm paske Bondye pa inifòm Kounya la moun sa wè kòmanse sèvis la nan louranj apresa l bò adorasyon gen konsekrasyon l fè nan louranj ankò Ou pral veye pou wè èske son mank de konesans oubyen èske se volonte l oubyen se konnen l pa konnen. Men yon moun ki konn kòmanse sèvis li byen nòmal ou wèl pe ton louranj nan demaraj yon sèvis ou gen pou wèl fèl kont volontel paske sa te ka rive li pa menm kòmanse li pa menm prepare sèvis la konsa menm se sam sot di talè a. Antanke kretyen, kòm mwen te di l dimanch pase, antanke adoratè, adoratris ou sipoze depann totalman di Sentespri. Lè m pale de depann totalman di Sentespri an se sa Sentespri a mande w pou fè se li menm pou fè. Ok, sèke lè w wè moun nan fè l, Ou pral gade pou wè èske son moun ki nòmalman konn sa lap fè a, son moun ki abitye dirije byen epi petèt Bondye mande l yon bagay oubyen tou kote pwoblèm nan chak sèvis moun nan ap kòmanse pi se pil louranj li Davidi konn si moun yo te priye, priyè, padon, remèsiman, konsekrasyon, li pa konn bagay sa yo depi ou bal mikwo a se louranj li konnen. Banm di nou yon bagay. Ou manke pale wi sèvitè. Nan legliz sendomeng yo gon kesyon de opòtinite. Sa ka rive frè Edwayne te vin fè pati konsekrasyon an, pati adorasyon an, remèt yo remèt mwen se pou louranj yo ban mwen. Menm si remèt yo remèt mwen an se pou louranj mwen menm mwen sipoze gon jan mal mwen chèche pèp la pou m antre yo nan louranj lan. M pa ka blo m lage yo nan louranj lan menm si yo te gentan fè tout bagay deja nèt. M oblije gon jan m chèche pèp la. Déclaration de la parole sa ke li rele doxologie an, déclaration de la parole, si l le faut menm moun ki t ap fè priyè de konsekrasyon, priyè de padon yo, pèp la te dirè l si l posib s on priyè pou m fè nan di minit yo ban mwen an, m ka fon priyè pou m jwenn pèp la epi nan de a twa minit adorasyon m fè oubyen louranj lan epi pou l kapab pou Bondye kapab resevwa l.

k ap fè alodi, k ap chofe espas la. E se moun sa yo yo fasil vle fè vle fè parèt an ke moun ki ki konn dirije. Pase anpil fwa depi yon moun nan l ap dirije, li depi li rive nan yon moman de e li pa ka fè pèp la chofe kòmsi pèp la pran moun sa pou yon moun ki pa politisyen. Sa pral depann de kisa moun y ap chèche. Pa bliye non. Satan gon travay lap fè, ou konn nan moun nan legliz lan tou e tout pati yo ap fèt ou wè lap dòmi pon louvranj lan ou wèl leve kanpe lap vole on vole dòmi lap ba ou sè Basil on vole dòmi lap ba ou konprann on vole dòmi lap ba ou ou byen tou se lachè lap fè plezi lap nouri se kòmsi son pastan m kwè bagay sa gen bagay sa nan peyim Samuel e Guerrier ou konn sa madanm mwen konn sa. Gen yon mesye pannkòt ki fè pannkòt li, se yon mesye ki rele Sen Jan. Misye fè pannkòt li, tout moman konsekrasyon yo pa wè moun, kon li pral fè onzè pannkòt lan pral yo pral kòmanse vole pannkòt la. Gade moun yo konn soti byen lwen pou yo vini nan peryòd yo pral vole anlè a. Anpil fwa moun yo se sa yo renmen. Se sa yo vle. Yo sèlman bezwen. E pa e pa anyen ki enterese yo vre non. Yo vin danse. Yo vin jwe senti yo pou laplipa ladan yo. Dèfwa gen ladan yo konn mache avèk ti de rad pou sa menm, pou yo fè sa yo vin fè a. Sèke. Vrè kretyen an Bondye beni w frè Renato vrè kretyen an tout pati nan sèvis la entèrese Bondye beni w wi legliz la moun ki vin chèche Bondye a tout pati nan sèvis lan nèt entèrese l paske l konnen li vin bay Letènèl 3 zè de tan 3 zè de tan sa prefere l lespri l dispoze e disponib se moun k ap preche a p ap remèt anyen moun k ap dirije a p ap remèt anyen men li menm li prè nenpòt ti grapday ki ta tonbe pou l resevwa l sa se moun Bondye a kòm ou fè vin nan sèvis m gen yon pati spesyal mwen renmen non ou gon pwoblèm. Ou gon gwo pwoblèm. Se nan sèvis yo sa konn rive nou epi konn di nou sa, gen de pafwa moun nan moun nan gon priyè menm lap tann e la Bondye pral non! Sèvis yo pa konsa. Gen de pafwa, banm pran pa egzanp jèn avèk vèy li, gen de pafwa depi nan premye frè, depi lakay ou lè w pran desizyon pou w vini nan vèy de nuit an nan jèn nan avèk konviksyon, yo deja tou geri w wi. Epi poutan ou menm se men yo te depoze sou ou an. Dèfwa ou menm bliye Bondye pou w remèsye pastè a, pou w remèsye sèvitè a ki te fè tè bagay non. Ou te gentan nòmalman pran yon dispozisyon pou sèvis la, e dispozisyon w pran an, ou pa ka pa jwenn sa w vin chèche an, sa w bezwen an, depi lè w geri wi. La e pa mirak non, gen de moun ki konn vin ponpe. Epi yo geri, sa se mirak. Konprann byen wi, sa se mirak. Men yon moun kòmsi ki pran dispozisyon l pou l vin nan sèvis nan, pou l li vini, l di m ap vin don bagay m pap tounen san li. Epi moun nan pran dispozisyon l vrèman pou sa. W ap jwenn li. Konklin, m pa konn si frè Eber ap ajoute yon bagay, men sa ki enpòtan, frè Renato, Siw ta wè gen de moun se pa ti louranj yo renmen, pa ti mesaj yo renmen, pa ti kòd non gon pwoblèm. Otomatikman w antre la tout sa kap fèt nan sèvis lan sipoze enterese w. Gen de moun tou pa renmen adorasyon an paske se frè Jòj kap fè l, gen moun ki pa renmen mesaj la paske se frè Nwèl kap preche, paske se frè entèl kap preche, paske se sè. Ou pa la. Letènèl ka voye yon pawòl kle pou ou atravè nenpòt ki sèvitè, menm yon timoun ki pase chante la, ki pase di yon bagay la, el ka voye yon pawòl pou ou. Ou pa nan preferans. Tout moun ki kanpe la se Lespri Bondye k anndan yo. Otomatikman se Lespri Bondye mete w disponib. Pou nenpòt sa Lesprode itilize moun nan pou l di, pou l fè, ou menm pou w kapab beni. Ekskize m sèvitè, paske ou toujou pral pale. Pa bliye gwo bagay mwen di nou pandan plizyè fwa mwa sa a. Bondye tèlman sansib pou nou ki vin legliz lan la a. Bondye tèlman sansib pou nou ki fè deplasman, ki te la maten an, ki la aswè a ankò, ki nòmalman kite yon pakèt travay ki vin la. Bondye tèlman renmen nou, l tèlman sansib pou nou, mwen te di nou gen de pafwa predikatè a gen dwa pa menm sou anyen. Epi Letènèl itilize l lap bal yon seri de pawòl pou ou menm sèlman. Bondye beniw wi. Sam te konn nan dosye sè Brunelle maten an mwen menm. Okontrè mesaj poum te preche a m pa preche l. Menl di sa avèl m tap pale. Non konprann non non pam pam men ou se dil pou mal pou bagay sa se ou menm gen menm gen moun ki ka pale pawòl de mal de mwen m konprann nan sans ou dil sim te dil pou mal si w te dil pou mal sè Brunelle se si moun ki fè aksyon se te ou menm gnlè sa li tap vin parèt pou mal pou ou. Men ou menm se sibi wap sibi aksyon an, sèke se kòmsi ou vin la, sak tap pasew la Bondye voye de pawòl pou rekonfòtew. Se sa ou di ou vin. Se la li ye. Men m pat konn anyen nan dosye moun. Men parapò avèk sak tap travèsew la, sa ka rive m pat menm nan konsekrasyon Letènèl te voye delivre ou wi nan sòy. E sa pli fè nou konprann. Letenèl tèlman renmen nou ki deplase la, dèfwa konn wè predikatè a kanpe la, si w ta mande l ki eskandal li sot fè, ou t ap tou leve w al lakay ou. Men vi ke Bondye sansib pou ou, epi wè l ap pale, ap ba l pawòl pou l kapab ba ou. L ap ba l pawòl pou l kapab ba ou. Ou menm l ap satisfè w pandan li menm li gen pwoblèm pa li. Bondye renmen nou anpil. Sè ke tout pati nan sèvis la sipoze entèrese w depi ke ou gen chans ou prezan la pou la glwa de Dye. Frè Edward. Mèsi pastè Bondye beniw e sou menm voy sa anpil fwa ou konn vin nan sèvis la gon yon pati wap tann epi se depi nan priyè Priyè de konsekrasyon an gen depi nan parèt moun ki pwal fè ekòl dominikal la li salye w depi nan salitasyon an la direzon an chita depi nan salitasyon an se la sa w ap chèche ap chita. Anpil fwa se sa map di la li fò anpil wi anpil fwa Bondye konn pote solisyon paw la baw nan yon salitasyon sa pral depan de janw reponn frè a epi la solisyon paw la tou vin jwenn ou men pwiskew nan lespriw se yon louwanj wap tann tout lespriw se sou louwanj lan ke liye ou rate okazyon. Esak fè e lè ou wè pastè di ou sipoze tout pati nan sèvis la dwe enteresew se pou byenw pafwa ou konn ap tann Bondye voye yon grenn pawòl pou ou anndan predikatè a pwal preche pou onksyon pwal manifeste epi poutan Sèvitè k vin bay solo avèk tou vwa grap wap pa menm ka chante se la yo solisyon lan ye ou rate okazyon an e sak fè sèvant Bondye sèvitè Bondye ou sipoze gen sa yo rele entelijans spirityèl epi sa konn sa tèlman ale lwen. Ou konn wè moun nan al lopital bon mwen mwen twò kote nou la wi ou konn wè moun nan al lopital doktè a bal yon preskripsyon poul kwè li geri fòk son piki doktè a bay wi
doktè sa pa vide wi eeyy doktè sa pa vide wi fòk son piki wi Ezekyèl te jwenn enterè nan moun nan.
Fòk son piki, fòk doktè a manyen li, fòk li ba li yon piki, menm lè piki a pa bon fòk doktè a pike l. Tandike depi nan preskipsyon an li tou geri yon fwa. Yo egzamine l, e sa e la a la menm, yon preskipsyon e yon esplikasyon yo ba ou, yon metòd li di w al aplike l. Depi l la a wi gerison an fèt pou ou. Men yon wap tann yon piki fò l frennen w kanmenm. Fò l ba w konprime, fò l ba w konprime. Donk se se menm bagay la tou, anpil fwa kote wap tann se la Bondye pral pote solisyon ba ou e pa la pandan ou tap tann yo. Ann pran egzanp, anpil fwa wap ap tann nan pati sa pou kote Bondye pral fè gras epi ou panse l tap vin nan tou bon yon ki nan tou yon ki fò epi l vin yon ti kal van epi ou tou rate okazyon an la. E sak fè sèvitè Bondye, sèvant Bondye, jan m sot di la, ou sipoze gen sa yo rele entelijans spirityèl. A la manyè de Apot Pyè, otomatikman ou entelijan kay Bondye, gen okazyon ou pap rate. Ke Bondye beni w.
Alò, frè e dwayen pale sou yon kesyon salitasyon la ki ekseveman enpòtan. Ou ka pa pran pwa sa l di a men pou mwen li enpòtan. E. Se sam tap di nou talè a. Mwen pa dakò pou legliz la gen moun kap fè enmi. Bon imajinew ou enmi avèm. Letènèl fè parèt ou parèt nan pòt la se bonjou nan biw pa salyem. Ou vin ap antre anndan ou vin dèyè Jezi. De ki Jezi?
Depi nan pòt la ou te yon jwif.
Depi nan pòt la kè ou gate paske depi ou wè moun ou pa alèz avèl la kè ou kase. Kè ou kase. Se sak fè anndan legliz lan yo pale de kominyon. Ou byen tou m di w bonjou ou pa reponn. E depi w wè mwen di w bonjou ou pa reponn anndan kè w ou gen dwa di nenpòt 50 pawòl. E depi w pa reponn bonjou a, ou tande bonjou a ou pa reponn li gen w bagay. Depi w pa reponn bonjou a ou gen dwa di yon pakèt bagay anndan w. Men de ki jezi ou vin chèche la. De ki gerizon wap pale la. Alò pa antann ou avèk frè ou la ki bò kote ou la epi ou pretann ke ou antann ou avèl. Jezi pa sou tè a. Si l te sou tè a e ou konn sa w tap fè.

Si Jezi te sou tè a, an verite w tap gentan pa byen avè l. Ou tap gentan pa byen avè l depi lontan.
Lè Bib la klè sou sa Pastè Bo. Bib la di kòman w Kòman w vle, ou an di l ansanm, kòman w vle ou pa renmen frè w, wap di frè w ke ou wè. Mwen ap viv avèk, si m tonbe la e yo pou vin gete yo sou tèt mwen, oubyen si se pipi w ap pipi sou tèt mwen e yo pou vin pipi sou tèt mwen, m ou m la avè w, ou pa viv avè m epi w ap pran pòz ou renmen Jezi. Blofè! Farizyen, Skrib! Non, ou pa sipoze konsa. Sèke dèfwa Bondye geri ou depi nan yon sa, ah, depi nan yon salitasyon. Men poutan ou menm, ou tèlman monstre, ou tèlman gen moun pa w, ou tèlman gen patizan w, ou pa reponn salitasyon an. Anben ala maladie w la sè, ala maladie w la frè. Mentenan e nou genyen frè Jean Chico Capon non, paske men lè a fini, men lè a fini. Sè esperans ap plede gade mon jan frè Lionel te avon sè esperans fòk bagay la fèt nan lòd ak disiplin frè Lionel amen.

Poukisa nan yon mesaj pa gen kesyon? Nan yon mesaj gen kesyon. Men, w ap jwenn mwen apre sèvis la. Paske, s on bagay ou pa. Li pa oblije se nan piblik la pou m fè w klè non. Li pa oblije sa. Li pa oblije kòmsi se nan se nan se se nan se nan sèvis la ou gon bagay ki deranjew epi se nan se non ou gen dwa gon bagay ki fèw mal sèvis lan tèmine apre sòti pastè m bezwen wi tèl bagay pat mache kwè nan sa w tap di a epi apre sa nou chita nou pale nou diskite kòman mesaj pa gen kesyon an. Mesaj gen kesyon men pandan mesaj la e nòmalman ou pa kapab nan poze kesyon tout sa ki di ki pa fè w plezi nenpòt ki predikatè okontrè ou ka menm pran nimewo predikatè a e sèvitè gon bagay ou di nan mesaj lan e nòmalman m pa fin konprann non ban m nimewo telefòn ou n a pale avèk anpil sajès l ap ba w nimewo telefòn nan pou l eklèsi w paske si l ka tanpe l la Bondye fòme l pou sa. Ok frè Leo mèsi sè esperans. Egziste wi anpil moun ta pral pretann ke pral di nan mesaj pa gen kesyon e sa tout moun ta pral atann men m pa ka di sa pou ou m pa ka di nan mesaj gen kesyon men kounya la se pa pandan sèvis la.

Se pa abitye l abitye avèk moun nan non. L abitye avèk defo moun nan. Wè fè diferans sa? L abitye avèk defo moun nan. E pral di yon bagay la k ka ede nou anpil. Otomatikman m konnen s on zenyèzeye lè w kanpe la m gentan konnen mwen m pa p beni. Osi senp ke sa. Se pa avèk moun nan abitye nan, avèk defo moun nan. Paske pou w mennen yon pèp, ou gon vi ke w dwe mennen. Otomatikman m konnen son son son son bòlèt mann ou ye. Epi w ap vin dirije la. A mon chè. Non. M pa nan beni pou mwen. Kòman m pral fè beni beni sa a? Mwen konn bagay la. Men. Dezyèm faz la enpòtan. Ou kapab abitye avèk defo moun nan epi ou mete lespri ou dispoze pou w resevwa benediksyon an paske benediksyon an pap soti de moun nan dirèkteman. Se menm sa m te di predikatè a, moun k ap adore a genlwa pa gen anyen anndan l. Epi Bondye itilize l pou ou kòm yon tiyo. Bondye beni w wi legliz la. Pa bliye non yon tiyo, l ap plen bokit dlo, li pa janm gen yon kote dlo k rete pou li non. Konprann wi, dlo a ap pase nan tiyo a, men l pa janm gen dlo k rete pou li. Lojik la. Menm lè w ta konn defo moun nan, ou sipoze gen yon predispozisyon pou w beni. Se sa k enpòtan. Menm lè w ta konn defo moun nan, ou sipoze gen yon predispozisyon pou w beni. Senyè, m ap vin nan sèvis nan la, fè pwovizyon pou mwen. Pa reponn kiyès yap met dirije ke lòbèy tou senpleman mwen menm mwen fè deplasman m fè sakrifis m vin la fè pwovizyon pou mwen.

Rad gason pa vle di pantalon, li di ke gen pantalon fi, gen pantalon gason. Pan rad gason, se si pa egzanp madanm mwen ta pran yon pantalon li mete se sa k ta di, ee jan l t ap antre tou, jan l t ap antre tou. Se ke gen egzanp yon moun pran Samyèl monchè, gen egzanp ki genyen. Gen de egzanp frè Raphaël an pou n pran monchè. Antouka, m reziye nou. Lòt gason an se konsa mesye sa li menm alò sèvitè de Dye sa a Se konsa li detèmine, li di ke pou ke fi an met rad gason, tankou si madanm mwen pran chemiz sa l mete se rad gason l mete, Detewonòm di non, si l pran pantalon sa l mete se rad gason Detewonòm di non, fi pa gen dwa mete rad gason, men otomatikman son pantalon fi, pa gen pwoblèm! Ou mèt kite m avanse, ou mèt kite m avanse. Men byeneme, li di ke pwotestan di pantalon se peche. M t ap tande bagay la, se Rachel avèk madanm mwen ki t ap tande, mwen t ap tande l pou yo men yo panse m pa p tande, m ap tande. Men m di Bondye mèsi jodi an li poze kesyon sou sa. Yo di pwotestan di pantalon se peche. Jamè legliz isi a pa janm di pantalon se peche. Legliz isi a pa janm di pantalon se peche. Nou di anndan legliz la kretyen yo pa sipoze mete pantalon nou di men pou ki rezon. Nou pa vle pou kretyen nou yo pase pami lafoul. Se sa l toujou di. Nou gen yon pèp e lè m konn ap di pawòl sa mwen konn pran egzanp sou demokrasi. Peyi Dayiti sou Divalye te nan diktati, peyi a te plizoumwen ap mache men sèlman pèp la pa t genyen libète dekspresyon. Pèp la pa t ka pale, depi w pale mal de Desen e nòmalman de Janklod, eskize m, de Janklod, Yo vwe tiye w. Ant parantèz, pou sa mwen kap pase nan peyi a la, diktati an te pi bon. Ban m baton, ban m manje. Lè pou mwen manje, paske sa k te pwoblèm nan si n konnen, se pale, pale, e pale k te pwoblèm nan pa pale tout pawòl. Anben oke. Ban m manje. Tepe bouch mwen non m pa nan baton baton batos tepe bouch mwen lè pou m manje de tepe kon m fin manje fin bwè dlo tepe nan kò an e pale ou pa dwe pale diktati an te pi bon. Yo vin bay pèp ayisyen an ki pa edike yon demokrasi kote Etazini gentan byen lwen nan devlopman eksetera, enfrastikti yon seri de bagay, pèp yo nòmalman plizoumwen edike, y ap viv nan demokrasi, ebyen mentennen yo vin lage demokrasi an Ayiti. Pèp la ki pa yon pèp edike yo di demokratik moun ka fè sa yo vle. Pipi nenpòt kote, kraze byen leta, jveti jete fatra nenpòt kote, yap fè demokrasi. Men kisa yo fè peyi a tounen. Anben se menm bagay la mpa vle sa repete andan legliz lan. Imajine ou gon pèp ki pa edike. Epi ou di moun nou ka met pantalon. Tande byen wi. Ou gen yon legliz pèp la pa edike epi w annik rete konsa pastè non pantalon pa anyen pantalon pa sèsi tout moun mèt met pantalon men pastè fò w gen kè tou wi lè w kwaze sè entèl avèk yon pantalon san fouk lè w mande l sak sou li men pastè ou te di m pa met pantalon ou te di m pa met pantalon sa w annik pastè se pantalon ou annik pastè. Aa gen pantalon gran pye gen pantalon gran men ou met yon gran men sou mwen mwen menm. Vike legliz la anpil moun pa edike olye pou nal nan triye ki pantalon moun ka mete ki pantalon moun paka mete nou di legliz la pa met pantalon men pa chanm ti pantalon yo peche isi. Se sa k fè lè n ap tande fòmasyon yo, e majorite pastè yo tou se konsa yo preche. Petèt predikatè sa vle fè tèt li parèt pou pi bon, l ap fon fason pou l kraze lòt legliz yo.

Men eske son pantalon ki mete nudite l deyò non. Eske l peche pou sa non l pa peche pou sa gon ti granmoun ki di l pral achte blus tou bon pa nan medsin se gason pral achte blus pantalon anvi mete konsa se sa a. Ou genyen ok. Sèke sa wè mesye an tap di a. Li gen bon ladan men li gon pwazon veneran li gon pwazon ladan tou. Isi a n pa di pantalon se peche men tou senpleman nou di legliz lan pa met pantalon yon fason pou nou pa nan ap tcheke, triye, men pantalon pou mete, men pantalon pou pa mete men etc nou pa la nou menm se petèt rezon ki fè n di legliz lan Pran prekosyon avèk pantalon. Lèw met pantalon sou ou lèw wèm ou pa bezwen sere gen de moun lè yo wèm yo sere gen de moun yo wèm mwen wè yo ak pantalon yo met tèt yo atè yo tou pa relem on fwa defwa si pantalon an son pantalon k nòmal mwen rele moun nan men si pantalon an son pantalon kote moun nan ap vann tout sa gen sou li m just li bese tèt li poul pa wont m kitel pase em pa janm pale avèl sou sa. Pou m di non pa gen lekòl zafè sa non m pa fè sa pou ki rezon si w ka wè m wont ou pa nòmal ou pa nòmal bon si w pa nòmal w ap kache eksetera gon bagay ou pral vann yon kote ou pa vle moun wè l frè Jòj te gon apwòch m panse se pou nou fini tou. Apwòch tout apotre se avèk sa sa ki fè apotre yo te pale la frè Renato alò m gen yon

E map bay louwanj pou ou Senyè paske li poko menm pran anyen. Li poko menm bay nou yon ni an antre nan charis la. Donk m te m tap di pastè tap di sa, frè Renato li pa li pa pou li di li peche men vin gon pwoblèm se mank de fòmasyon. Lè anpil fwa m wè gen seri de moun kap dirije, yo dirije byen. Gen de lè yo dirije men gen de lè tou yo mal bay sèvis e pi kote m pase map wè. Donk sa vle di pi gwo bagay lan se pran fòmasyon. Jan nou ap fè l isi an. Jan epi pran l pou sou dè dè dè gran òm epi wap wè lè yon moun ap byen fè l kòman pou l rantre kilè pou l fini epi wap wè sèvis lan vin pa pa long nan men ou kab wè fon nan lè yon sèvis lè ap dirije ti pati adorasyon li byen pran l moun beni lè l pran pati kiltirèl li byen e pati nou men lòt fò moun kòmanse kanpe depi nan kòmansman sèvis lan yon sèl chan lwanj. Lè moun sa vin chita, pa di l malepe. Serye. Pa di moun sa pa gen bon Dye anndan l. E ou menm pou wè ou pa konn sa w ap fè a. Prensip dadorasyon pa mande pou w pini moun yo. Ou fè byen sa k fèt ap fè san lagras de Dye pa konn sa w si pastè w konprann. Ok.
Mèsi frè Jòl. E nòmalman. Mwen wè plizyè aspè nan sa w di. Nan sa ki gen awè avèk adorasyon, mwen menm, mwen di nou sa deja, mwen pa vle kòmsi pou nou akwoche nou avèk yon fòmasyon. Mwen vle pou n pli laj ke sa. Kisa vle di pale ak frè jòj. Frè jòj konn dirije legliz la. Lè lap dirije li pase nan konsekrasyon, lè li pran adorasyon, kiltirèl louranj. Men si yon lè letènèl mande w sa vek yon louranj pou pete sèvis nan do w, sa pa yon pwoblèm? Si se ou kap fèl pa ou menm li pwoblèm la. Paske yon nan bagay mwen vle nou konnen an depi de adoratè ou ka adoratè ou pa adorè tank adoratè ki gen sentespri. An depi de tout fòmasyon ou ka resevwa mèt sèvis la se sentespri paske se li menm ki konn chak grenn moun ki la. Janm te reponn kesyon an talè a ou bezwen gade eske moun sa lè lap dirije chak lè lap kòmanse se louranj gon pwoblèm la men otomatik mwen wè moun nan konn ap kòmanse ap di byen nòmal respekte tout lè nòm tout lè prensip epi gon jou ou wèl kòmanse yon fason paske mwen sonje gon sèvis dimanch maten la gen yon moun ki kòmanse chan ki kòmanse sèvis la avèk yon chan jèn M toumante nan lespri m. E pandan m ap jwe la a, epi mwen ret nan lekòl dominikal la, mwen wè ekòl dominikal la, chan l chante an se de sa l t ap pale. E anndan sèvis lan, anndan chan an, li pati avèk pèp la espirityèlman. Pou mwen menm. Jou dimanch maten sa a. Chan sa pa ta dwe la, men Sentespri mande l. Paske, se kòmsi nou menm nou, nou just kanpe, epi Lespri Bondye ap mennen nou kote l vle a. Se sa k fè, pou n tèmine avèk pati sa a nan entèvansyon Frè Jòj la, Otomatikman moun nan abitye dirije la ou bezwen gade kisa moun nan gen kòm kalite, kisa l gen kòm defo, kisa ki mande korije lakay li epi pou nòmalman pou kapab e korije sa. Nan dènye pati a Coach a te gen de bagay ki te vrèman enpòtan ke ou te di men kòm tèt la pa bon,

Ou te ka wè sa pasteurs ki Yon ti manch li tap adore la m pa fasil pou m fè sa bay pèp la chan yo len dè lòt di nap sot nan sa nou renmen sa nou renmen m pa renmen fè sa e m souvan m balanse kantik la paske m souvan konn gen chan ki yo devan m. M konn mete 4 chante devanm yon sèl m chante tout lòt yo ap soti nan menm pat mwen yo deja m rale m di nap chante 50 chan esperans kreyòl lèn sot nan 50 nap tonbe nan 60 men mwen fè ki devanm nan m pa gade m gentan konnen chante yo ki kote yo plase nan tèt mwen m di 60 men se 61 te ye. Apre sa, n ap tonbe nan 41 Mélodies joyeuses françaises. Mwen lage. M fin pran 50 lan, epi m di vla 60. Kon m ouvri l fap, kantik m te panse e pa li te ye. M panse seri m pi bwè m, e pa li li ye. Epi kantik m al tonbe sou li a, li gen, li ann akò avèk premye kantik m sot chante a. M tou balanse. Kounya soti m soti la tèlman m ale pou m tonbe nan 60 nan 41 yo di jwaz kreyòl fransè a yo di ekskize m m fè tout tantativ chak m tonbe ladan l se nan 109 yo lespanyòl e fransè m ale chak m tonbe ladan l m di genlè genlè se paske m pa ouvri devan m kounya m al chèche l m tonbe sou li m l m di pawòl la pawòl m di a e pa li devan m nan 109 m al tonbe ankò m tou chante. Eskim la. M tou chante la m gentan wè m nan yon batay avèk Sentespri Bondje. M nan yon konba avèk Sentespri Bondje, donk m kite pal la pase. E se si vre, nan kantik m te chante a, se la m te rive jwenn bèl la. Amen. Eske nou konprann? Donk sa a se yon echantiyon. Yon echantiyon ki ki montre w ke ou pa dwe kenbe tèt avèk Sentespri Bondye. Ou ka toujou fè pwogram. Se yon prensip li ye. Son devwa ke preparasyon teknik lan, preparasyon teknik pou pale sou sa. Preparasyon li enpòtan pou m prepare. Pandan m ap prepare, apre m fin fè preparasyon, m dwe mande Sentespri, m prepare se vre, men se sa w vle a, se li k ap pase. Pase pèp la, m pa konn anyen de pèp ki devan m nan. Se li k konnen kòman l pral beni pèp li, èske son pawòl, èske son kantik l ap voye pou pèp la beni. Donk si son pa on kantik li voye, m pa oblije bouche pou m adrese l pase. Bondye beni w. Frè Jòj mwen sonje yon bagay sou apwòch yo pandan frè Eloy ap pale a zafè lè pa pale pa fè byen. Ou sot di talè a si yon moun ap dirije li kenbe yon kantik pandan yon nonm te tan si moun nan chita li pa male leve. Mwen kwè ke Mwen wè plizyè aspè, banm wè si m ka pran yonn oubyen de. Otomatikman w vil la ou pa mèt tèt ou. Otomatikman w legliz la ou pa mèt tèt ou. Moun k ap dirije w la gen dwa mande w kanpe si w malad ou pa kanpe pou yon rezon valab. Si petèt tou ou gen yon anòmali oubyen yon bagay kèlkonk, yon rezon valab, oubyen tou kòmanse granmoun, doulè, eksetera, ou kòmanse granmoun, w ap dòmi, sè Katia, ou wè sa m di w lan, sa ka toujou rive. Ou pa kanpe. Chka rete sispèk ekri enkont. Sa chita de moso a moun pa wè. Ok. Men fanmi m yo. Ou kapab mete yon kantik la. Si moun k ap dirije legliz la gen lespri otantik men mesaj pa gen ankò non. Nou ka toujou arete m avèk pawòl sa. Ou gendwa met yon sèl kantik la pase kisa ou vin fè legliz nan frè Brinel? Mwen vin chèche pou pèp la beni, men kiyès kap beni l? Sentespri kap beni l, men si Sentespri met yon kantik mèt la pèp la ap beni nan kantik la, kisa pou m fè mwen menm? Retire l met yon lòt? Pase nan mesaj, pase nan sesi, sesi la? Non! E yon nan bagay ki gen ankò frè Jòj sou apwòch ou a. Gen de pratik ou balanse la a. De pratik moun yo konnen. Men gwo travay pou Sentespri fè nan menm kantik sa. E pa moun k ap tou kanpe non. Pandan dezèd tan prèske, e pa moun k ap tou kanpe non. Se ou menm k ap wè nesesite pou kanpe anndan kantik la. Sa w santi k ap travèse a. Ou paka rete chita e menm lè w ta fè 5 è de tan ou paka chita paske kantik la menm mande w kanpe men mezanmi si w al chi si w al ta gen de moun ki konsa jwè vòlè gen de moun ki konsa yo kòmsi yo gen sans yo yo gen stil yo gon seri de bagay se prensip yo ye depi l pa konsa yo just pran pozisyon yo andan sèvis la mwen menm mwen konn wè yo. Depi kè bagay pa kè fason pou wè moun nan pran pozisyon a moun sa ou fèm kanpe twòp epou el chita li pa pou pye li pa pou jak ankò ou mèt tap pale la ta ou te mèt rale sè la desann epa pou li ankò pase li menm li bezwen al lakay li sa ou di sè Brunie e pou el vin pale nan zòrèy sè Brunie son ti blag men sa map di an pi pwofon pase sa mwen di la sè ke gen de pafwa. Moun nan telman komsi konnen komsi gon li gon bagay nan tèt koman bagay la ta dwe ye menm lè sentespri ap fon travay li wè travay lap fè li pa aproche li pa li pa ladann li pa melanje avèk sa kap fèt la li di ee gon jan pou bagay la non moun sa yo pa respekte moun nan egre gade gade kilè li ok bon sèvis toujou moun sa yo pa tèl bagay tèl bagay tèl bagay non gon lè pou group chante gon lè pou non gen moun se konsa yo ye non ou pa sipoze konsa paske legliz la se sentespri ki dirije. Mwen dakò l pa ka konsa chak jou. Mwen konnen l pa ka konsa chak jou. Men e Sentespri k dirije Legliz la. Se pa a fòs ke ou chanje kantik pèp la ap beni. Se pa paske ke ou gen bon sèl kantik ke pèp la ap beni. Mesye jan sentespri kenbew la e sak pral fè pèp la beni si sentespri kenbem nan chanje kantite gade anmè map pale la sirem non sèl kantite map pale la nou bezwen mezanmi ouvri lespri nou davantaj poun kite sentespri bondye fè travay li si mak michel pa pale li te bay pale pou chante li pa chante

siyifi Jezi se sovè Mwen gen yon bagay mwen te di pèp la sou bagay sa wi Jezi se sovè nou tande frè m ak Jezi se li menm ki te aksèpte vin mouri pou nou sur le bois du calvaire se atravè li menm Nap genyen lavi ki pap janm fini an frèm ak Michel. Frè Edouard gen second bagay wap di ou mèt di men bon on bagay map chèche la frèm ak Michel epi aprè sa nap tèmine ok mèsi pastè. Alo frè Marco e Jezi jan pastè sot di a se sovè. E si m ta va elaji pou m ta di, alò m ap di w tou kisa l siyifi. Si m ta va l elaji pou nou tou sa l siyifi, n ap pale tout bon ti yo nèt pou n di w je siyifi lajwa, lapè, labonte, labenite, labenediksyon eksetera. Yo pakèt bagay n te ka di sou non Jezi. Angwo, ekspresyon an menm Jezi se. Sovè. Ok, mwen te bay e ansanm de enfòmasyon sa yo la deja, m ap rebay pou frè Marc Michel, petèt li ka pa poze kesyon an. Frè Marco, Senyè signifi espri de dominasyon. Senyè signifi espri de dominasyon. Jezi signifi lapawòl fèt chè. Kris se Lespri de Dye an Jezikri. Kisa Jezi siyifi frè Mako? Non, la pawòl fèt chè. Lèw di pran la pawòl fèt jamè kisal siyifi? Jan premye vèsyon nou te di o kòmansman etè la pawòl e la pawòl etèt avèk Dye e la pawòl etè Dye. Lèw di la pawòl fèt chè, pliske Jezi senbolize la pawòl, ebyen Jezi te vini sou tè a menm pou nou te ka wè, pou te ka mouri pou nou. Li te vini an chè e an os. Se sak fè yo di Jezi se la pawòl fè chè. Mèsi frè Marco nou ap remèsye nou frè Doyen nou remèt ou kapab remèsye pèp la la glwa de Dye. Mèsi mèsi anpil. Wi. Yon chan konsekrasyon li lè wap jwe li pa di gen 4 tan non. Sa ka yon chan konsekrasyon a 3 tan.

Mwen kwè ke Maestro Pierre Richard te pran e nòmalman on egzanp pou nou nan je swaf de ta prezans. Mwen pa ka swaf yon prezans epi se anlè m ap vole. Si m swaf prezans la, se kriye m ap kriye pou prezans li. Men kòm ou konnen adoratè yo ka e nòmalman chèche. fè aranjman nan mizik yo, chèche plizyè tip de lè pou chante mizik yo, yo travay yo. Men lè w al gade nan vrè sans yo, gen kote travay yo travay la bon, men gen kote tou li fè tò. Lè w ap chante Je sois de ta presenceJe sois de ta.

Se komsi wap chante chante a nan lèl epi sa nòmalman ou vle a wap gen kòm te ka di sa wap chantel pou jwenn sa wap chèche a wap chantel yon fason pou jwenn sa wap chèche a an gwo Se sa nou kapab di sè madan pastè. Mèsi nap konkli a la glwa de Dye. Nou di Bondye mèsi pou gras li, pou favè li anvè nou.
Nou bay Bondye anpil anpil mèsi e pou fason ke li te pèmèt aske ou ta pale, poze de kesyon. e pou elaji konesans ou nou di Bondye anpil mèsi pou sa e nou espere ke Bondye fè gras dimanch skire e nap demare. Si alò si se la volonte de Dieu ase e pa sa nou te prepare pou sa e pou sa Bondye fè pèmèt fè li konn pou ki rezon nou pa glwa pou sa. Mwen te kontan pou m te avèk ou. Mèsi pou atansyon ou te prete nou. Ou te kapab tande nou e konprann entèvansyon yo jan ke Bondye te pèmèt nou reponn ou avèk kesyon yo. Nou bay Bondye glwa pou sa. Mwen espere Bondye fè gras ou pase yon trè bòn sware dans le puissant nom de Jésus. Aswè a se pa adoration ke nou. Yon trè bòn sware. Bòn sware. Amen. Gloire de Dieu. Ke Bondye beni w. E merci frè Doyen nou remèsye tout moun e pa bliye non an depi de tout sa nou ka diw de adorasyon tout de preparasyon nou balew pa bliye moun kap edew pou kapab adore byen an se Sentespri men pa janm bliye sa tout moun adore Bondye nan fason pa yo tout moun pa oblije yon adoratè ka pase devan yon adoratris ka pase dèyèl non li pa konsa ok. Li pa oblije konsa. Imajine w ou pran frè Felipe yon lòt di konsa vin adore devan. Legliz la tou kraze. Kote l ye la? Konprann? Legliz la tou kraze yon fwa, ou mande frè Felipe yon vin adore pou ou. Konsa moun nan legliz sa ou pap bezwen moun ladan ankò. Ok? Sa vle di li pa oblije tout moun se adorasyon, adorasyon. Non. Ou kapab adore Bondye nan fason pa w. E pa bliye non. M manke pa kraze konferans lan nan menm. Yon ofrann se yon adorasyon li ye. Yon ofrann se adorasyon li ye. Premye adorasyon ki pral fèt se nan Jenèz. Kote Abraram pral ofri Izarak an sakrifis, se te premye fwa tèm adorasyon ta pral repete. Se pa t volan lè l te ye non. Se te premye fwa tèm nan ta pral repete nan Labib, si m pa tonbe m swa Jenèz 21 oubyen Jenèz 22, kote ke Abraram pral ofri Izarak an sakrifis, li mande de sèvitè k t avè l yo rete anba a. Epi mwen menm avèk Izarak nou pral adore Bondye sou tèt mòn nan. Yon ofrann ou bay son tip dadorasyon li ye. Gen de moun ki di m ap adore a, se sa m pa dakò. Ofrann nan m adore Bondye, m ap adore l ak pla men, m ap vole. Men ofrann nan m adorasyon, e pa adorasyon. Anben vwala! Ou bezwen konnen frè m avè m sè m yo, an depi de tout fòmasyon ke ou ka resevwa, moun kap ede w pou pou pou fè siksè nan adorasyon w li rele Sentespri Bondye. Nou remèsye ou pou pasyans ou, mèsi. Jenèz 22 vèsè 5, mwen te gen link li nan lòt dokiman an. Jenèz 22 vèsè 5, premye fratèm adorasyon an, oubyen adore an li repete, Jenèz 22 vèsè 5. Nou remèsye frè e dwayen, nou remèsye Sentespri Bondye, nou remèsye ou menm ki tap koute nou. Pa bliye! Pa bliye! Nou pa koupab. Mwen menm avèk frè Edwaryen, frè Plechan ki te kòmanse avèk nou, nou pa koupab. Menm lè m t ap pran dizan, nou pa t ap janm ka fin di tout bagay sou adorasyon. Men sa nou ba ou yo, si w mete yo an pwatik, y ap ede w anpil. Anpil, anpil, anpil. Menm lè w pa ka kenbe yon mikwo pou w adore. Men lè moun ap adore demode bagay lan pa bon wap konnen gon bagay ki pa mache mèsi ke bondye beniw.